Bonswa bèl fanmi mwen yo kijan nou ye jodi a mwen renmen nou anpil fòm di nou sa nou konnen sa depi nou wè notifikasyon nou moute nou tou deja konnen kiyès ki sou Ekran se Woodline cuisine so jodia mwen pote yon ti pikliz lakay pou nou san pèdi tan mwen pral netwaye sa nou wè m gen la yo so mwen gen yon ti kawòt 2 grenn tomat 2 ti piman dous yon grenn zonyon vyolè yon grenn zonyon blan epi m gen ti echalòt Epi m gon bò chou m te kòmanse itilize chou sa deja. Epi pou m ka fè season nan mwen genyen yon sitwon avèk yon ti magi polo epi yon ti vinèg. M pa konn mete vinèg toutan non men sa li pa gen anpil asidite ladan li pa gen anpil asid so mezi 5 pousan l gen m ap melanje l avèk ti sitwon an m pa gen lòt sitwon jon nan pou ka amelyore asid ki nan sitwon vè la ok m pap mete piman pitit mwen an li pa renmen l twò pike men m ka lè map manje pa m nan m ka mete yon ti piman pike ladan ok bèl timoun mwen yo mèsi pou tout nouvo abòne m yo e mèsi pou nou menm ki te la deja ok alright love you guys m pral lave bay yo m rache yo map moutre nou lè yo fin rache. Hey guys men sa nap bezwen pou nou bagay chou a epi nap bezwen kouto sa pou koupe zonyon yo epi ti bay sa pou kawòt la ok so map moutre nou tou lè map bagay yo kijanm fèl e lèm fin bay yo avè yo kijan yo parèt ok epi m sot lave tout bagay yo banm moutre nou yo ok m lave yo m rache tout bagay m lave yo m netwaye yo but m poko rache anyen map moutre nou ok. Ok guys men bagay yo m fin lave m netwaye tout bagay nou ka mete gan si nou vle but men m lave menm nou ka wè menm pwòp m lave menm byen lave pou m ka bay tout bagay yo m lave yo m poko rache yo m pral rache tout bagay epi m ap moutre nou kijan yo ye ok kòm nou konnen se chou a ki priyorite n ap kòmanse avèk chou a avan ok but nou ka rache sa nou vle anvan But men map jus komanse avek chou yo apre sa m pran zonyon an epi pou nou wè ok. Ok guys nou pral komanse chou an. Ti bagay sa byen fasil pou mwen l fem fè tout bagay wè byen fasil ou ka fel jan w vle. M te jis vle moutre nou kijan l rache yo fen, vrèman fen, nou wè, vrèman fen. Fen fen fen l rache l. E fè atansyon a men nou tou. E sou yon website m te achte bagay sa, men m pa menm chonje si se sou Amazon oubyen AliExpress oubyen Ebay. M pa chonje sou kiyès dirèkteman m te achte l but m panse tout kote ap genyen l wap jwenn li si wap viv nan America but Ayiti m panse yo itilize rap ok sa se yon pati nan kè a m genlè pran but map retire l apresa m panse yon pati nan kè a m pran ki fè l kole konsa apre sa nou ka wè map just fin frache sa. sou kame an map just fin rache sa a map fèmen kamera epi lèm fin rache tout map moutre nou alright guys men chou a lèm fin rachel e nou ka wè kijan l ye li pa twò gwo nil pa twò piti li jis on koulè on jan nòmal you see men kijan l ye wè. Hey guys kounya m pral rache zonyon yo map moutre nou kijan m rachel m toujou fann yo de bò epi m rache yo konsa m kòmanse pa anba m rachel byen fen pou jiskaske mwen moute anwo.
What's the teacher? What's the teacher? You see guys?
Nou wè kijan yo fen, yo rache byen fen, yo pa twò gwo, wè? Nou byen rache yo, ok? E konsa m pral fin rache tout lòt zonyon yo, epi apre sa m ap moutre nou lè yo fini, ok guys? Ok guys, men kawòt la lè m fin rache l. Nou ka wè kijan l bèl epi m pral moutre nou lòt echalòt la, zonyon vyolè avèk zonyon blan ak piman yo kijan yo ye ok men yo men echalòt la nou ka wè echalòt la yon ti jan pi pal zonyon vyolè a pi fonse piman yo epi men. Men zonyon blan. M rache tout byen piti. Kounya m pral jis melanje yo apresa map montre nou kijan m fè asid la pou m mete nan pikliz la ok guys. Sa se lèm melanje tout bagay. Ok guys m te di m pap met. Piman kòm mwen konn fè pikliz la pa bò isit la pou vann gen moun ki gen yon moun ki relem li dim li bezwen e moun nan manje piman so map fè sa kotem mete piman poum ka moutre nou kijanm fèl so sa e ti poud magi am mete avèk ti grenn piman che yo mpat gen lòt piman bouk yo esak fèm pa itilize yo epim pral mete yon ti sèl. Pa anpil non, nou ka wèl pa anpil. Epi pase nou pa vlel sale epi met yon ti black pepper. Mezanmi men map di black pepper. Yon ti pwavon msyedam. Ya epi m met sa ok. Kounya m pral koupe koupe sitwon an.

Ou ka dekoupe sitwon an. Ok guys. Mwen mete lòt bout. Lòt bout sitwon sa. Pase mwen ban mwen bon ti valè. So mwen pa mete lòt grenn. Epi mwen marine l. Mwen marine l pou m vide. Ok. Ok guys. Nou ka wè tout bagay fin rache. So sa mwen pral fè. Ti asid la fini pou mete ladan make sure tout bagay byen fonn byen bèl m pral metel ladan epi map marinel epi map moutre nou rezilta lèl fini si nou renmen pati a kotem rive la jiska mentnan nou wèm ap byen fè sa map fè a pa bliye abòne. Like epi pataje video a pou nou ka ede fanmi an grandi ok guys nou konnen e toujou Woodline cuisine ki avè nou chak madi ok chak madi menm ti randevou a e li pa lòt kote alright. Ok guys nou pare pou rezilta a men li. Yes Woodline cuisine ki avw cheri men li nou konnen m fè yo pou vann se konsa lè map vann yo m mete yo m mete sitron an poul ka kitel byen frèch epi sou tèt la nou ka make ki dat nou te fèl li ka rete pou on yon semèn jiska 2 semèn men nou pap fòsel poul fè 2 semèn ok guys so si nou te renmen sa m te pote pou nou an pa bliye abòne banm on like Epi pataje video a se te widline cuisine ki te avè w jodi a ok guys I love you guys map wè nou lòt semèn an menm jan a madi ankò ok map wè nou bye bye pòte nou byen be safe out there love you bye.